Sa wap di konsa? An, Mike pa diw sa, li pa diw si pou ale? M jaden yo, epi jaden an poko bon tou pou m ta vann de twa ti bagay ladann, pou m ta achte tout ti sa l gen bezwen avèk pou m ta edel pou lekòl la.
Mike te dim li pral sendomeng vre mwen mte dil non pa ale paske pou janl te dim mwen sa kap gen kèk bagay li manke pase lè map gate rad ki sou li mwen wè gon lòt mwen yon sèvitè ki rele walnè mwen nou te pale ansanm avèl te dil konsa nap edel nan tout ti bagay li manke mwen nap edel kanmenm mwen mpat panse Mike tap fè bagay sa non. Lale mpale avèl li dim non fòl al chèche lavi e lèm reflechi vre mwen ti gason an fini. Jènjan nan menm, laj ap moute sou li, m pa ka fè anyen pou li, e papa l se moun ki genyen, papa l Sendomeng, li di m kwa li, m oblije kite l ale pou l ka avanse al lekòl la. Shit! Ou wè se nan jaden an m sot la, epi m rankontre avè l, e lakay mwen m pral li la, tèlman m santi m fatige, depi m maten la, m ap travay nan jaden an. Bon, m ap di w, mwen m te gentan pwomèt li, m t ap pote rad yo pou li, m wè w kijan w kapab fè sa, w kapab pran rad yo pou li, anben. Ale wè e kapab fè yon brèt lakay ou l kapab retounen lakay ou paske an menm jan Laykot pa pral se vre mwen osi pa pral poko gen posiblite nan men l pou pa pral ba li kòb pou l achte rad pou l met sou li mwen wè sa enposib anpil. Bon si se pou posiblite may bon ou konnen se sendomeng l ale lè fini tou papa l se moun ki genyen se moun ki rich yo ye men ou konnen li pa t avè m se yon lòt fi li genyen li chwazi lage mamay li pa okipe may. Men si se pou rad, pandan Mike al Sendomeng nan, li pa li pap gen pwoblèm rad, ni pwoblèm manje, ni pwoblèm pou lekòl li tou. Paske pral gen pil kay, gen pil machin, gen pil bagay, ou konprann? E, ou pa bezwen pè, si e pou rad yo, Mike ap pap gen pwoblèm rad. Manman Mike, m wè sa enposib anpil anpil. Paske si ke yon papa gen pitit ou. Ou gen enterè, m ta di enterè ou gen an se enterè pitit ou l ye, paske gen de jan m wè May ap mache, bon kè m fè mal pou May anpil, paske ni pou mwen menm se ansanm avèk yon bòpè m ap viv tou, mwen mwen bòpè pa m nan okipe m anpil, ou konprann sa m di w la tou, bon pou jan ke m wè May ap mache nan lari a, kè m fè m mal pou li anpil anpil, bon jiska m gen, m te bay May nimewo telefòn mwen, m gen kontak May, m kapab eseye rele l, m kapab konnen kòman May. fè ale pase m te dil pinga l ale bon manman may m wè sa enposib anpil anpil paske si ke yon papa ou gen pitit ou ou gen enterè m ta di enterè ou gen a se enterè pitit ou l ye paske gen de jan m wè may ap mache bon kè m fè mal pou may anpil paske ni pou mwen menm se ansanm avèk yon bòpè m ap viv tou mwen mwen bòpè pa m nan okipe m anpil wou konprann sa m di w la tou bon pou jan ke m wè may ap mache nan lari a kè m fè m mal pou li anpil anpil.

Konbyen jou menm ou dire nan wout? Ou fatige? Ou grangou? Bon papa pou m byen di w, mwen fè mwen fè gwo anpil. E m kapab di w se Bondye ki te voye Mesi a sou wout mwen. Paske. M gen m gen 2 jou depi m rive isit la. M sonje m pase devan la deja, m wè kay la deja men m pa konn si e kay ou. Bon, menm demwazèl la m wè la, maten an mwen te wè l sou wout la. Pandan m wè l sou wout la, m rele l, li rele m, m pa t janm konn si e sè m, se lè m vin la m wè se sè m. Bon, nan lavi, fòk ou pase anpil madi pou w rive. M konprann se vre. Sa pa deranje m, pyès sa yo pa deranje m. Men, papa ou manke anpil. Alò, sitiyasyon lavi jodi a ka pèmèt ke m vin ba bò kote m. E, a senkant pousan, malgre m bò m bò kote ou, m ap ba w karant pousan pou rès la pou manman m. Paske, m gen dwa vini, ou pa konn si m se pitit ou. Pandansetan, depi piti ou kite m nan men manman m. Ayi manman, m kapab di w, pou le moman sa k fè m vin jwenn w la, Ayiti, m pa konn nan seri ke w te konn ap viv Ayiti, si w te konn Ayiti w te konnen an, men Ayiti vin chanje. M kapab di w, yon ti vèmisèl pou manje se yon pakèt kòb. Manman m se dlo l ap lave nan bidon pou l viv. M kapab di w menm pou m vin la son ti chabon m oblije fè, m pa menm tann pou m jwenn apèl ou ankò paske m pa jwenn telefòn pou m rele w. Men sa k vin pase m oblije pran plenn. M fè plizyè jou anba plenn, m ap kouri. Apye ou vini pitit? Wi apye m fè l papa. Konbyen jou ou fè nan wout? M gen 5 jou anba plenn nan plis m fè 2 jou. Pandan se tan m vini la. San manje. Bon, m kapab di w menm arive jwenn yon poubèl. Sa fè m kado m pran yon bagay, se yon poubèl mwen wè maten an epi m al ladan l. M jwenn yon jip. Bon, m kapab di li pa menm rès ayisyen men rès blan paske e nan peyi blan m te gentan rive la. M jwenn li, mwen bwè l. Bon. M pa m pa santi m mal pou pyès sa yo. Lespri nou bay, nou gen konesans, men peyi a pa pote aryen pou nou, pa ofri nou aryen. Men, e papa ou pa pran, ou pa pran sa an chay tou. Ou konnen ou te gen yon fi, ou te gen yon pitit ansanm avèk. Mizè sa a, bon, alò jan timoun yo wè yo bèl jodi a, m te dwe bèl tou nan menm kondisyon an. Fè rèv wi.
Men pa banm tò. Poutèt mwen ak manman w nou fè yon rankont, li soti ansent pou mwen, men li pat janm rele m, li pat janm di m anyen, m pa janm konn anyen ankò. Kounya, se m vin konn bagay yo e mezi ou rele m ou vin pale avè m ou konn bagay yo pitit mwen. Pa pran kont, padone m tande cheri. Padone pitit mwen. Ebyen ok papa. Bon m pral chèche rad pou ou Map voye m voye chèche rad pou ou Ou pral benyen pou ou manje.

Kisa?
M on moun fou.
On moun fou m tande sa pa gen sa. M pa gen mo pou sa. Oh ou son moun fou pitit mwen k vin nan kay la pitit son moun fou.
Wa chanje m dous jere pitit moun yo byen pa fèl pase mizè kounya e pitit ou fò ou jere l menm jan avèk pitit pitit ou te deja genyen yo. Kounya si w te gen 2 e 3 ou genyen pa bliye. Mwen m sa e bon pitit.
Non. Lè fini fòk ou moute lakay lan tou. Pa janm vini tout kontre nou se nan lari. Fòk ou vin lakay lan pou wè eta ti gason. Avè se mwen k ba l yon vye rad m konn pase twal nan dan. Ou konnen m konn siye m ba li pou l met sou li. Tonton Ann non pa fè sa.
Ban m yon bagay. E pou fè nèg la ba w lajan pou w al achte bèl frechè pou w mete sou li. Fòk ou fè kondwit byen. Ebyen. Depi pitit ou. Li te ban m kòb pou m al achte rad pou ti gason an. Misye banm 14 mil pèso. Mal achte rad poul ou pa wè janm fè chevem bèl.
Kounye a ou pran lajan sa ou pran lajan wi m pran lajan m fè kòm bèl m fè pitit mwen bèl. Pa fè bagay konsa pa fè bagay konsa wap jwenn ou jere relyasyon ou. Ou konn ou marye jere relyasyon ou. Pa kite pwa yo kraze pou tèt yon timoun ki vin nan kay la. Kounye a se pitit ou pa bliye se pitit ou li ye kounye a wap fè kòw bèl. Kounye a ou pran lajan sa kounye a mesye a menm sal di w. Ou konnen. Mesye a, m konnen mari m li, m gon jan m dous li nan kay lan. M fè l konnen rad m ba li yo, se vye rad timoun yo t ap itilize. L tonbe jou w anndan, fè pil pawòl anpil. M oblije poze m, kounye a m pral jere ti gason yon jan pou l pa sispèk mwen pou jan m ap trete pitit la anndan an. Ay non, pa ta sipoze fè sa non, pase pou ki rezon konnen tout timoun se timoun, ou pa konprann. E menm si mesye a, si mesye a fache li gen rezon l. Ou pa konprann sa m ap di w non.

Li vreman bel wi. Knya m panse zanmim li te ye wi. M panse yo te zanmim. Ou vin pale moun nan favè de yon timoun sal ki lakay ou lap vin di w fò jere l byen, fò sesi fò rela. Kounya m ta gen pil lajan sa nan timoun sal sa m ta envesti l. Men machè m deside ou menm lap pase anpil mize.